Oh non ou touye m non oh non non non ou touye m mon chè ou touye m non ou touye m mon chè ou touye m ou touye m mon chè non m pa kache ou. Sa a fè tout moun donk e jan nou ka konstate dèyè a nou egzakteman jele donk jodi dimanch lan rete nan kay la pa fin twò bon on semèn fatig donk se moman pou nou pran lari a. Pou nou vin detann nou e gade kòman e bagay yo ye nan Gelée puiske nou konnen fèt la li menm li ap apwoche. Donk se jan m di nou an, nou Gelée, nou pral gade kòman bagay yo ye. Ansanm, ann al gade! Wè la, sa vle di gen preparasyon k ap fèt pou pita la. Ou ka wè tout moun yo yo yo sou aktivite hein tout moun sa kap achte wè sa kap achte wè ok tout sa kap achte sa kap fè preparasyon e wè menm si pou espas sa yo la tout se la moun yo menm yo pral yo pral gen pou chita pita pou konsome donk nou wè gen netwayaj kap fèt moun yo menm yap ranje Yap yon jwe tab ok an avanse an avanse oh men koko e la wi hahaha sa fè lontan m pa pran ti koko e donk m pral tou pwofite le tan la pandan m jwe le a m pral pran ti koko e. Oh e ou menm ki la? Dat nou pa wè menn. Koman nèg koman nèg ye koman nèg ye menn? Ou poze menn? Nou pa chita non.
Non.
Koman bagay sa rele? Sa rele kokoye.
Kokoye? An e ou rele kokoye a? Wi. Konbyen kòb map gen bezwen pou m bwè yon kokoye? Yo m renmen sa. Wap bwezen bwè yon gwo kokoye konwa wap bwè 50 dola. 50 dola? Wi. Ah mouche ou vann mwen tro chè mouche. Ou vann mwen tro chè mouche. Gen lot pi meyè pri tou. Gen sa 200 goud. Kot sa ki pi meyè? Non mwen menm m pa pral nan pi meyè a m bezwen sa ki pi bon. Pi bon? Yeah sa ki pi bon an. Banm baw yon sa ki pi bon. Sa ki dous, lèm bwèl m rive lakay lan la, donk poul banm dòmi.
Yeah, pou m dòmi.
Yon kit dous wi papa. An yon pa bay goute, yon pa bay goute.
Lòt fin achte yo bay goute. Hein? Se lòt sa.
Hein? Lòt. Lè ou fin achte yo ba w goute? Wi. E si l pa bon? E si l pa bon kounya? Si l pa bon ou pa peye menm. Ou di m sa bon frè m?
Se bon bagay pou m. Yeah.
Antouka mwen mwen e pale avek fò fò e sam de vle men men sa pa ka sa pa ka 50 dola sa menm jan ak sa non oh mezanmi m pa ka peye sa si w mande m 50 dola pou sa m pa ka peye sa oh men kounya ou pa konn ou pa konn fè rabè 50 dola pou ou ou pa konn si m gen lajan menm de lòske ou pa gen lajan w ap ap ap peye non ou pa ka ban m 2 ou pa ka ban m 2 mwen non

Genlè ka pase. La ka pase men l bon. La ka pase. Ou te vin dèyè bon pou ou. Ou pa t bay mesye sa yo non. Menm y ap pran la. La ka pase.
Yeah, m jele la. M ap pran ti kokoye m la. Yo. Men kokoye sa m pa pale. Ou mèt kite l la. Ou mèt kite l la. Kokoye sa m pa pral san li non donk kòm e goute ou banm goute tou. Non m te di w sa ou pa goute. Non e goute ou banm goute. Non e goute ou banm goute monchè. Non e si e pa goute ou banm goute bon m pap peye mwen. Map peye. Depi sa e pa goute. Non bon se sa m pral achte monchè. Se sa m demande w. Kounye a ou banm goute pou m gade kòman sa ye. Hein? Bad. Ou pa dim sa? Lè m di w ap fin achte, n ap ba w degi. Hein? Lè w fin achte, n ap ba w degi. W ap ban m degi lè m fin achte? Ranje. Kò m ranje? Ya, e sa l vle di. Degi a vle di ranje. Ok.
Kote mo sa soti menm, degi vle di ranje a? Bon, mwen, kòm si, mwen e vini ou vini ak mo a tou, kounye a m tou kapte mo a tou. Ok. Ou wè m tou rezève l.

Ey lè konsa lè w fann li sou menw konsa ou pa pè pou menw pa koupe menn. Pa gen pa. Abitye. Sa vle di eeh.
Kòm ou pale avèm Dandou. Non alò fò nou. Kapab ki sa e? Hein fò nou fò nou pwoteje tèt la tou ou konprann? Wi. Fò nou pwoteje tèt la. Sa ta. Sot bwè sot bwè dlo kokoye kounya la donk se moman pase la papa banm pase la se moman kounya pou m pap jete sa non papa. Ay nannan k pral manje la.
Lòt ya.

Sa vle di, se yon bagay ki pa tèlman fasil. Ou oblije tout kote ou jwenn li, ou achte li. Lè w di tout kote ou jwenn li an, sa vle di. N achte l Senlwi, n achte l bò isi a tou, n achte l Senjan.
Konprann? Kounye a, kòman w transpòte yo? Kòman w transpòte yo?
Pafwa nou peye machin, pafwa nou mete yo sou moto, nou vin avè yo.
Sa vle di, ou la pou tout jounen an? Nou la pou tout jounen an. Nou la pou tout jounen an. Nou kapab antre bò 8 è, 9 è. 8 è? Eh wi, 8 è, 9 è. Èske ou panse avan jounen an fini ou menm wap gentan fin vann tout sa yo? Bon.
Sa m kapab di w, pafwa lè m te poukò m la, m te konn vann li. Kounye a gen plis machann, kounye a m kapab vann prèske pi fò ladan. Ou konprann? Ok. Ale l vann. M kapab vann pi fò ladan.
Si w poko janm fè sa m ap fè a la, monchè, w pèdi yon bon pati nan vi w. Si w poko fè sa m ap fè a la, w pèdi yon bon pati nan vi w. Men, ay koko epa m nan, epa bliye m di w sa a. E goute w, ban m goute, chèf. Non.
O! Wi.
M ba w goute, m ba w tout bagay deja. Non. M ba w tout bagay.
Non, koko.
Koko. Men koko epa m nan, e sa m pral achte a? Konnen mga mete sa. Ou konnen nou pa dwe sal lari a. Wi, nou kapab pran.
Vou lè pa vin ak plak. Ye. Nou mete yo pou yo nan sak. Lè la vin nou ka itilize. Ye. Yo, m santi.
M santi m ap byen pase la hein. M ap byen pase. M gentan pran yon kokoye la. Eee 50 dola. Mwen pral achte yon lòt bagay pou 50 dola. Ki petèt ta pral ban m maladi. Men sa o kontrè se ede l ap retire, l ap ede m retire maladi nan mwen. M ap pran yon lòt. M ap pran yon lòt. M ap pran yon lòt. O sa genlè e kokoye yo pote la wi. Wi.
Pou ou oubyen yon lòt machann? Mba wè ou menm. E poul pote l?
Li pote vann mwen. An pote vann ou?
Wi. Ok. Sonje, m sonje papa m te gon pye kokoye. E kokoye sa ki etranje a? Sa a?
Wi. Sa etranje a? Wi. Ok. E sa l menm?
Sa e peyi. Sa e peyi a?
E kounye a e sa? A e peyi ok.
Hein? Peyi.
Peyi ankò?
Ok.
Ok.
Hein men kot kot lòt wap ban mwen an? Bon ou te gentan achte pou 500 goud la. 500 goud? Non ou te di m 3 wap ban m 3 pou 500 goud. Non m ba w 3 deja wi. Oh! A misye pran l? Deja bwè 2.
Oh non monchè oh!

Ou touyem monchè. Non m pa kache ou. M pa kache. Ou pran 2 deja, pa bliye fò w di sa. M pran 2 deja se vre, men m pa ka peye 3 ti kokoy sa pou 500 goud. Se pa 3, se pou 2 gwo. Kot 2 gwo a? Sa a yon gwo? Se kòm 2 gil ye.
Kòm 2 gil ye. Paske te detache 2 a 2 a, a 50 goud la. Oh, non ou touyem.
Oh, ou touyem, ou touyem. Pa touye w, wap te pwezi. Ou touye m, ou touye m. Non ou pa bezwen m, ou pa bezwen m, ou touye m. Ou touye m. Si w ka di m achte 3 kokoye la pou 500 goud, monchè ou touye m. M pa touye w. Ou touye m. E mwen pou pi byen vyann ou kon a. Ou touye m. Enben kounye a, kòman m ta pral achte 3 kokoye sa? 3 sa? Ehe. Sa w pa kapab peye l 150?
M pa tap gen pwoblèm pou m peye sa pou 3 pou 120, men oo. Oo mezanmi, oo, oo. Pa bliye se ti, se pa gwo wap chache, bon sa kalite w ki.

Bay kòm de gi. Non, enben de gwo yo, de gwo yo, yo pat menm gwosè ak sa non. Non. Èske ou konsyan de sa? Anben, m ta pèse ba ou di bò sa ki lan gwo, bò sa dous.
Pa gen pwoblèm.
Ya.
Pa gen pwoblèm. Sa vle di e sa ki te de gi a? Wi. Ok. Ok. Enben, fò ou ban m lòt de gi a la kounya. Wap ban m lòt de gi toujou? Wi, wap ban m yon de gi.
Ou pa byen vann ban mwen monchè. Ebyen Nou pa ka lan kont non. Ew pou fem fe kob Pou pou.
Bon sa t dous ou tou ou dim. M pa konnen, banm kokoye kounya.